Zanmi nap rete la Kòm dabitid nou toujou pran yon ti randevou isit la pou nou fè yon ti echanj sou sa kap fèt an tèm de sekirite. e pou m ban nou ki enfòmasyon ki nan sa ap evolye pou nou menm nou pataje l ak popilasyon an. M salye tout popilasyon ayisyèn nan tank an Ayiti e aletranje k ap swiv pwent près sa a. Nou te konnen ke te gen yon premye reyinyon ki te fèt avèk chèf leta a kote li te klè avèk tout strikti sekirite a, li di ke se vre gen pwoblèm sosyal an Ayiti men pwoblèm sekirite a li primòdyal fòk nou pote yon solisyon. e tout moun te angaje w bò tab la pou n te fè l. Aswit de rankont sa a te gen yon konsèy dè minis kote o pli wo nivo deta n deside pou n fè yon akonpayman sosyal pou pèp ayisyen e osi pou nou retabli sekirite. Mwen pran, m pèmèt tèt mwen m di ke de semèn de sla nou nan pat konn si Ayiti t ap jan li la jodi a la. Nou pat konnen ke. Piya pa gen blokis kounya la e m te anonse l a pati de mezi ke m te pran yo. Te gen yon sitiyasyon ki ekstrèmman konplike ki te an Ayiti, sitou nan mwa oktòb la. Te gen twoub sosyal, politik, men ki vin pran yon lòt fòm, jan nou wè an, yon fòm barikad ki te nouvo pou lapolis. Lapolis te oblije ap travay 24 trè sou 24, jan m toujou di l la, lapolis nan manifestasyon a plizyè tèt, lapolis nan distribisyon kabiran, lapolis ap pwoteje lopital, l ap pwoteje anbilans, l ap netwaye lari chak swa, estrèman konplike. M voye yon gwo kout chapo pou chèf polis la, pou polisye yo ki konn travay dèfwa 16 zè avèk yon jilè pabal sou do yo, pou yo ka ban nou sa n gen la a. Nòmalman, regilyèman tou gen yon plan sekirite pa epòk ke CSPN nan etabli. Fwa sa li ranfòse, poukisa? Nou soti nan yon kriz, nou antre nan yon peryòd de fèt. Jan n te wè l la, te gen pwoblèm o nivo wout sou, o nivo wout nò, n ap wè depi yon semèn, depi 8 jou anviwon, w ap wè Akayè debloke. Se pa yon bagay ki te fasil ditou, ditou, ditou, ditou. Se anpil travay ki fèt a tou lè nivo pou nou kapab gen sa a. Sa w wè nou gen la nan Pòtoprens lan, se anpil travay ki fèt pou nou kapab genyen l e n ap kontinye fè l. M te di ke si nou fè yon operasyon pandan epòk fèt la, sa pa vle di ke sistèm sekirite a pral kanpe pou rès ane a, non. Paske lapolis gen 2 fason ke li opere. Ou gen sa w wè a, ou gen vizibilite a, ou gen patwouy, ou gen arestasyon, ou gen pwoteksyon sosyete a, men osi ou gen ankèt ki vini avèk envestigasyon, avèk arestasyon. Kisa m vle di pa w la? M vle di ke yon bandi k ap nwi sosyete a, ki arete ant novanm e desanm ka fè 3, 4 an prizon, Se yon bandi kpap kap deranje peyi a pandan rès ane a. Sa map fè la kounya a la pral gen yon enpak pozitif sou rès ane a pandan ke nòmalman nou pral gen yon lòt plan sekirite pou kanaval, yon lòt plan pou pak, youn pou fen ane, padon youn pou vakans ete e rante skolè nòmalman. M salye tout direktè lekòl, tout paran timoun yo. Nou wè jodi a lekòl reprann prèske a 100 pou san, byenke gen lekòl ki toujou ale san inifòm. Men tou, m salye tout aktè, ke l politik, sosyete sivil lan Leta a, ki konprann tou fò aktivite yo reprann lan peyi a pou tout moun ka vake a okipasyon yo e pou dyaspora a tou ka rantre lan peyi l vin fete a fanmi l. Jan SE di l la, Lè m t al nan Gran Sid, m te ale ansanm avèk tout yon konvwa sosyal k ap fè distribisyon nan twa depatman. M te fè yon grenn deplasman. E jan n di l la, tout lòt depatman yo ap jwenn pandan ke gouvènman an ap planifye sou dè pwogram sosyal ak diferan fasèt pou mete dot yo nan pòch moun yo, epi manje nan asyèt yo, e sekirite pou yo kab amize yo pandan fen lane a ki se yon bagay ki krisyal pou Ayiti epi pou tout fanmi an patikilye. M vle anonsye tou ke gen ti rimè kap sikile pou afè gaz, pa gen bagay konsa ditou, pa gen afè de rupture de carburant ditou, pa gen sa, donk moun kap pran pòz pa gen mache nwa pou fè kòb la, li ilegal, pa gen sa, gouvènman an ap asire li ke pa gen rupture de carburant, de pwodui petrolye an Ayiti ankò. Donk se an gwo sa m te pote pou nou kòm nouvèl, e nou menm tou m tou ap di li. ki gen aksè a yon mikwofòn gen aksè a moun yo tou, pandan ke n ap enfòme yo, epi fò nou fòme yo tou, fò nou pale yo pou konpòteman yo, fò nou di ki jan li ye, sa nou wè a la a, pou n kab kenbe l, pou n kab konsève sa nou gen la a kounye a la a kòm klima ensekirite nan tout peyi a. Malerezman, nou kapab di ke nou mete plis konsantrasyon sou Lwès. Poukisa? Paske gen anpil moun k ap viv nan Lwès e gen anpil aktivite ekonomik. E kote gen anpil aktivite ekonomik, gen tandans pou gen plis vòl, pou gen plis rakèt ki fèt, pou gen plis brakaj ki fèt. Vwala. E lè m di ke n ap mennen entèraksyon ki pou. Gen enpak sou ou pou tout rès ane a. Sa vle di ke gen de moun ke nou arete pa egzanp nou fè yon kout filè pou Bosan se nèg ki soti nan seri de geto ki pran lari ke nou file n arete e se parèy osi pou nasyonal. Donk nou gen de chema. Depi nèg a kite kote li ye a, li soti nan lari a, vin anmerde moun, n ap arete l pandan ke n ap planifye yon operasyon ak anpil enfòmasyon pou n kab antre nan geto a, antre gimè, pou n kote nèg a retranche l la. Pou nou arete nou fè operasyon miskle men avèk anpil enfòmasyon pou pa gen pèt kolateral. Donk an gwo se ki jan estrikti la ap fonksyone, lajistis, enteryè, sekirite piblik, leta ann antye ap travay pou l bay popilasyon an sekirite, se pa yon kado, se djòb nou, se yon devwa li pou nou, nou dwe popilasyon an sa, nou dwe Ayiti sa. e li klè ni prezidan an, ni premye minis anba enstriksyon klè a gouvèneman an pou n fè djòb la, n ap fè l pou n satisfè moun yo dan la mezi di posib. Mèsi.